Bonswa mezanmi kèm fèm mal map swete fanmi polisye sa yo ki pèdi lavi yo nan dèlma 18 kondoleyans mwen map swete tout bon polisye yo kondoleyans map swete nèg ki bon nan gouvènman ayisyen yo kondoleyans. Men mezanmi yon bagay ki choke m, 3 polisye tonbe, cha a boule, gen moun ki bay prèv, ki gen gason sou yo ki di se yo k fè l. Bon, m konprann PM nan, Garry Conille, si l di Se pou lajistis pouswiv moun ki fè zak yo epi se pou jistis fèt. Bon, kòm son moun ki byen edike l ye, l pa ka nik kouri konsa blop blop pou l akize yon moun san pa gen sa yo rele due process, yon pwosesis ki kòrèk an otre mo. Alò, m pral montre nou kèk pati nan videyo yo

yo pa wè nan kad yon atak ke bandi yo fè sou yo, bandi e nan zòn ba Delma fè. Donk se bandi viv ansanm yo ki fè atak sa a. Men dapre youn nan sendika pnh la ki se Synapoh a, li konfime ke gen 3 polisye utag ki pèdi lavi yo e 3 polisye sa yo ki mouri an se Fermetus Emelin, li se 30 tièm pwomosyon pnh la, genyen Clovis Peterson, 32 èm pwomosyon pnh la, epi genyen polisye Wilkens Jean Junior 31 èm pwomosyon ki disparèt e gen youn ki blese. Donk nòmalman, aparamman donk yo pale de 3 polisye ki mouri men youn nan yo disparèt, nou kapab di 2 polisye mouri, youn disparèt, youn blese nòmalman. Jodi a e dimanch.
Dimanch 9 jen 2024 E domaj sa tris wi men M pa menm jan avè nou Men e sa ki rive ok mesye E 4 wi li ye Gen yon tou fè ap goumen avè nou E pi sa yo m kenbe yo toujou Ok Sa yo nan menm nan de ti mesye Okipe jounalis tèt anba ki kache mou dal aletranje Nou se pitit malerèz E pi n ap plede tiye moun ki sanble nou tiye moun nan geto pou gran nèg. Enben jodi dimanch 9 jen an la enben ok sa yo ret nan menm ok mesye nou kenbe sa yo enpi nan men grenn nan mouda nou vin pran yo nan menm tande yon avan gou wi m ba nou chofe m chofe avè nou ou tande mwen m mouri deja m pa pè santi wè fanmi m gentan chante antèman m san m poko antere e sou lanmò 3 polisye yo ki mouri an answit avèk cha lapolis la ki boule an e m pa pral nan fè istorisite. Amitye m avèk polisye Solino ni a moun Solino. Bagay sa m panse m di yo deja. E ke lè pot ko gen viv ansanm, lè Solino ap goumen a Bèlè, nou ap voye 15 nèg a 15 gwo zam al dòmi Solino pou ap goumen ansanm avèk polisye Solino e ke pou anpeche nèg Bèlè te pran Solino. Jodi a m ap site non polisye spesyalman. Pou nou sa m site non frè m? Paske ou pa moun menm. Fòs, Lyonèl Dime, Udmo, Lyonèl Dime, Udmo, alyas Fòs. Pa gen moun Solino. ki pa konn fòs e ou k mennen polisye yo vin mouri ok e pa t gen operasyon lapolis pa t gen okenn operasyon lapolis jodi a fòk wo kòmandman lapolis la pran responsablite l nan sa k ap pase nan lapolis la la gen ekip polisye ki erije tèt yo an jistisye. Depi se jou travay yo, pran cha lapolis la epi vin tiye moun anba Dèlma. Ok, pa gen okenn operasyon lapolis. Lyonel Dumé alyas Fòs, m di w sa ankò, ou sanwont anpil menn, pou amitye mwen menm avè w. Pou amitye mwen menm avè w. Sonje nou te gen yon gwoup menn, yon gwoup polisye nou te gen ansanm. Kote ke depi n gen yon enfòmasyon sou yon bandi, sou yon gang, n al pran gwo touye a. Sonje lè n te konn fè sa e te bon enfòmasyon n te konn genyen. Sa n rele antèn nan. N gen bon antèn sou nèg la, nou konnen l yon kote nou rive sou li. Haïti m gen yon karye avè w, ni nan udmo, ni ni nan zanmitay mwen menm avè w. Jodi an, w ap rele m sou kote, w ap di m, pale a nèg Bèlè, pale a rès nèg Viv Ansanm yo pou fè lapè, epi ou menm, w ap pran cha lapolis la epi pou vin tiye moun anba Dèlma. Yè dimanch lan, Wap gade nan polisye k mouri yo, m kwè se yon grenn sèlman nan polisye yo k pa moun solino. Gen 2. E nèg solino yo ye, plis ou menm fòs ou te anndan cha ou kouri desann. Ou konn nèg yo konnen w byen. Ou konn nèg yo konnen w byen Dèlma si se lakay ou l ye. Ou konn nèg yo konnen w byen Dèlma si se lakay ou. Ok. Dèlma si se lakay ou. Ou konn nèg yo konnen w byen. Ou kouri desann cha. Ou wè nèg yo file dèyè w? Ou wè nèg yo file dèyè w? Bon pye w ki fè yo pa pran w. Wè lè yo di w lejè. Pou gwosè w nèg yo di w kouri anpil ou lejè paske m pa wè kisa k gen la ok ou di m an n negosye yon lapè m di w fòs m pap goumen a Solino Solino e lakay mwen gen yon erè k pase nan mouvman nou tap fè kont Ariel Henry an e ke m tap itilize wout Dèlma 24 a wout Solino pou m te moute Dèlma pou m tal manyen Sogebank pou m tal manyen biznis gran nèg yo pou m tal manyen bwat leta yo se gran nèg sa yo ki itilize w. Se moun ki nan leta ki itilize w ki ba w lajan epi w vin pran pòz w ap goumen kont bandi. Ou pa konn vann men zam? Fòs ou pa konn vann men zam, ou pa konn vann men bal? Mwen si w pa konn vann men zam, si w pa konn vann men bal. Òganizasyon dwa moun ki gen nan peyi yo, konbyen bagay vòlè nou regle? Nou pa regle anyen k serye. E wo kòmandman lapolis la, nou pa p regle anyen k serye. Enspeksyon jeneral, nou pa voye je nou pou nou gade fonksyonman polisye yo. Polis yo ap tiye moun nan katye popilè yo san rete. Depi yon nèg ou manke nan kat ou, nan pyès idantite ou make Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6, depi yo jwenn ou pa vwa yo pran w, nou mete yo nan cha n al fizye yo. E nou konn sa ki rèd la, chak jou m repete l moun panse manti. Nèg ki gen zam lan p ap sòti, nou p ap jwenn nèg a zam. Nèg ki gen zam nan p ap sòti, nèg ki gen zam nan konn se yon kat make l ye. Se anndan l rete, tout sa l bezwen fè e voye l voye fè l pou li. Ok, moun n ap tiye yo. Pa gen anyen pou a nèg a zam. Pa gen anyen. Gen moun pyès li make Dèlma 2. Nou touye l, nou arete l. Moun sa a te gentan kite zòn nan deja. Men lè l te fè pyès la, li te ret Dèlma 2. Lè l te fè pyès la, li te ret Dèlma 4, li te ret Dèlma 6. Jodi a moun nan pa ret Dèlma 6 ankò. Men jis paske pyès li make Dèlma 6 nou jwenn li, nou touye l. E kiyès k ap fè l? Se polisye Solino. Lè n ap travay nou nan cha, nou kanpe cha a kafou ayewopò. Gwo polisye ki rele Vladimir Saint-Hilaire.

Vladimir Saint-Hilaire, 7 mil dola ameriken nan pou zam nan ou pa janm pote l ban mwen anvoye l mwen. Konpatriyòt mwen yo,
se ak gwo tristès ak anpil endiyansyon mwen te aprann nouvèl asasina 3 polisye nan sèvis yo dimanch 9 jen 2024 la pandan yo t ap ranpli devwa yo. Zak barbari sa a se yon atak dirèk sou sekirite ak establite nasyon an mwen voye kondoleyans mwen bay fanmiy polisye sa yo ki disparèt epi ak kòlèg ak zanmi yo mwen vle pwofite eksprime yon panse espesyal pou tout lòt polisye ki disparèt nan menm kondisyon sa mwen pataje doulè yo nan moman gwo lapèn sa epi garanti yo sipò enkondisyonèl mwen leta Ap sipòte fanmi viktim yo ak diyite. Li pap abandone madanm ak pitit polisye yo ki te fè gwo sakrifis sa. Non ewo sa yo, Fermtus Emelin, Piton Wilkens Jean Junior ak Clovis Peterson, dwe rete grave lan memwa kolektif la kòm moun ki gen kouraj, devouman e ki ta sakrifye lavi yo pou pwoteksyon kominote nou an. Mwen kondane ak tout fòs. zak kriminèl sa yo e mwen kontinye pran angajman pou m batay san pran souf kont vyolans ak enpinite. Prese prese fòk nou met lapat sou moun ki komèt krim sa yo, arete yo epi trennen yo devan lajistis. Nou tout dwe mobilize pou lajistis blayi toupatou e pou zak sa yo pa rive ankò. Lè gouvènman m nan fòme epi l kòmanse travay, Mwen pral pran tout dispozisyon ki nesesè pou chèche tras tout bandi kèlkeswa kote yo kache. Yo dwe arete, yo dwe jije e yo dwe kondane dapre lalwa. Mwen reyafime detèminasyon m pou m ranfòse mezi sekirite pou pwoteje lapolis ak tout konpatriyòt nou yo epi kèlkeswa etranje ki sou teritwa nasyonal la. Moun k ap travay pou asire sekirite nou yo merite tou pwoteksyon ak soutyen pandan ke y ap fè devwa yo. Mwen mande popilasyon an, ann pote kole ak otorite yo pou bay tout enfòmasyon ki ta kab ede nan arestasyon responsab zak atwòs sa yo. Sekirite ak jistis se yon gwo konbit ki mande tèt kole pou garanti yon avni kote tout moun gen menm dwa epi kapab viv San kè sote. Jodi a, n ap priye pou ewo sa yo ki disparèt, pou fanmi yo, pou yo ka jwenn fòs ak kouraj nan moman difisil sa yo. Sakrifis yo pa dwe initil, e se pou moman sa enspire nou redouble zefò pou n bati yon sosyete kote lapè, lajistis a lasekirite blayi toupatou.